Salut tout moun e byenveni sou chanèl Sidde Official la. Nan endistri mizik ayisyèn lan, gen anpil atis ki rich e yo vrèman gen anpil lajan, ke menm nou menm nou pa ta kwè sa. E anpil nan nou nan kominote ayisyen an souvan konn ap mande tèt nou, konbyen lajan, Kay e machin atis ayisyen nou yo posede, e kiyès pami yo ki pi rich? Ebyen nan video jodi a m vin pote pou nou 10 atis ayisyen ki pi rich nan mond lan. Jis avan nou kòmanse, map mande w bay video a yon like si w apresye ide a, abòne a chanèl la yon fason pou w pa rate okenn nan nouvo video nap pote spesyalman pou ou sou chanèl sa, e pataje video a, yon fason pou ka ede n grandi kominote sa ansanm. 10 atis ayisyen ki pi rich, enstale w byen pou ka al dekouvri yo ansanm avèm. Izolan Jean Léonard Tout-Puissant ke anpil nan nou konnen sou non Izolan fèt Akayè nan dat 24 desanm 1982. Izolan se yon gran rapè ayisyen ki fè pati de Barikad Crew. Li gen yon pitit fi ak yon pitit gason. Li konnen yon karyè mizikal solo tou paske li deja pwodui plis ke 3 albòm. Ak tout sa l posede tankou biznis, machin, kay, fè de li menm yonn nan atis ayisyen ki pi rich yo, avèk yon fòtin ki evalye avèk anviwon 1 milyon de dola ameriken. Bicha, Daniel Fils-Aimé ke anpil nan nou konnen sou non Tonton Bicha se yon komedyen ki vrèman popilè an Ayiti e atravè anpil lòt peyi nan mond lan. Si yon moun konn gade fim I Love You Anne lan li paka pa konnen gran komedyen sa ki fèt le 7 jiyè 1973 nan vil Kap Ayisyen. E andeyò de vi atistik li, li se yon antreprenè e l gen plizyè biznis nan peyi Etazini. e pou tout sa l posede fè li gen yon fòtin ki estime a anviwon 2 milyon de dola ameriken. Arly Larivière Arly Larivière se yon chantè-konpozitè konpa ki konnen anpil siksè nan endistri mizik ayisyen an, paske li deja reyalize plizyè albòm ki konnen anpil siksè tou. Li fèt le 22 out 1972 nan vil Kap-Ayisyen e l gen yon fòtin ki evolye a anviwon 2 milyon de dola ameriken e l plase an uityèm pozisyon pami atis ayisyen ki pi rich nan mond lan. Gazzman Gazzman Coulais ki gen vrè non l ki se Gazzman Pierre fèt le 22 out 1966 nan vil Gonaiv e se yon atis ki pasyone de foutbòl. Li se yon konpozitè, chantè e te gen yon epòk li te fè pati de yon gwo gwoup ki se Nu Look e l te vin pa nan li ankò jiskaske l te fè pwòp gwoup pa l ki se Disip. Li gen yon fòtin ki estime a anviwon 3 milyon de dola ameriken. Gracia Delva Gracia Delva se yon chantè ayisyen ke anpil moun renmen pou stil mizik li yo ki vrèman bèl. Gracia Delva fèt le 9 jen 1974 o Kap Ayisyen, e fòm di nou tou ke Gracia Delva te ansyen depite Marchand de Salé. Li te fè debi mizikal li nan yon djaz ki te rele Jeune Star, li te fè yon pasaj nan Zenglen e nan Djakout osi, jiskaske nan ane 2003 li te deside fonde pwòp gwoup mizikal pa l ki pote non Mass Konpa, e l gen yon fòtune ki evalye a anviwon 5 milyon de dola ameriken. Haitian Fresh. Jimmy Revolus ke anpil nan nou konnen sou non Haitian Fresh se yon atis ke anpil moun renmen. Li te fèt le 27 out 1967 nan vil Pòtoprens e li vrèman popilè nan kominote amerikèn nan tou puiske li fè yon pakèt mizik an anglè e se yon nan atis ki bay anpil lòt atis èd tou. Donk li gen yon fòtin ki evalye a anviwon 10 milyon de dola ameriken. Roberto Martino, Roberto Martino se yon chantè T-Vice ki fèt Ozetazini le 13 jwen 1975, e m panse ke se yonn nan chantè ke anpil nan nou renmen. Li se yon chantè, mizisyen, gitaris e yon konpozitè osi. Avèk tout sa l posede tankou kay li, biznis otomobil li, yatch prive l ak plizyè lòt aktivite ankò, fè de li menm yonn nan atis ayisyen ki pi rich a yon fòtun ki estime a anviwon 10 milyon de dola ameriken. Giovanni Cauli Giovanni Cauli se yon ansyen chantè, rapè di gwoup Team Lòbèy, e yon antreprenè tou ke nou pa twò fin konnen men ki gen yon fòtinn ki anraje, e l klase an twazyèm pozisyon nan top 10 atis ayisyen ki pi rich yo. Ebyen, li gen yon fòtinn ki estime a anviwon 50 milyon de dola ameriken. Wyclef Wyclef Jean se yon atis ayisyen ki fèt le 17 oktòb 1969 a Kwadèboukè. E se yon atis ke anpil moun renmen pou stil mizik li yo ki vrèman bèl malgre yo pa an kreyòl. Men sa pa anpeche ke anpil moun renmen l de jou an jou. Wyclef se yon konpozitè, pwodiktè, aktè ayisyen e pou tout sa l posede tankou bèl kay, machin ak anpil lòt bagay ke li menm li genyen, fè de li menm yonn nan atis ayisyen ki pi rich e l plase an dezyèm pozisyon nan top 10 sa ak yon fòtin ki evalye a anviwon 60 milyon de dola ameriken. Martelly Joseph Michel Martelly sinome Sweet Micky se yon chantè ayisyen ki trè popilè atravè plizyè peyi nan mond lan. Li te fèt le 12 fevriye 1961 nan Pòoprens. Li se yon chantè, konpozitè konpa. Nou tout konnen kiyès ki Martelly a, se yon pèsonaj ki trè popilè sitou nan kominote ayisyèn lan, Swit avèk 2 mizik ke li menm li reyalize e nou konnen tou li se ex prezidan peyi Dayiti. Pou tout sa l posede yo tankou biznis, kay avèk plizyè lòt bagay, fè de li menm atis ayisyen ki pi rich avèk yon fòtinn ki estime a plis pase 90 milyon de dola ameriken. Se la m deside mete fen nan videyo a, m espere w te renmen l menm jan m te pran tout plezi m pou m te reyalize l pou ou. Pa bliye abòne ak chanèl la yon fason pou ret fidèl avèk nou e pataje video sa yon fason pou ka ede n grandi kominote sa ansanm. Babay tout moun nap tande vam ankò nan yon lòt video.